Ok zanmim yo koman nou ye? Jodia la zanmi nou vini avèk yon lòt video pou nou video jodia la mwen pral prezante nou pwodwi wellness pwodwi wellness yo mwen te kòmanse deja mwen te fè yon video deja kote m tap prezante total green mwen te prezante kolajen ki Donk, nan pwodui wellness yo nou gen 5, men mwen menm mwen gen 4 ladan l. 5 lan, sa k fè mwen pa genyen l, mwen poko bezwen l. Donk, mwen pral prezante nou la a pou nou fè konesans avèk tout pwodui wellness yo. Ou menm, Si ou poko fè konesans avèk pwodwi wellness, lè w fin gade videyo sa a la, rele m pou w fè òdè pa w la. Ou menm ki gason ki te poze m kesyon sa a, ki di m èske pa gen pwodwi pou bay gason andirans, ki pou bay gason sa nou konnen nou gen bezwen an, ebyen pwodwi wellness sa yo, li bon pou ou. Ou menm ki gen madanm lakay ou, w ap pran tranpe. Wa pran viagra. Pa konnen si se konsa yo di l, men se konsa m toujou tande l, pase m pa konn itilize l, m pa konnen. Si ou kon, kontinye ap pran viagra, mwen di w stop li. Pa pran l ankò, pran pwodui wellness yo. Lè ou pran pwodui wellness, se pa, li pa p fè anyen negatif sou ou, men l ap prepare kò ou Kò a mande pou prepare l. Lè w prepare kò a, li bon pou tout moman. Depi lè a rive, bat on chokola. Mwen menm mwen vin di w, si w bezwen ou bay madanm ou pèfòmans, itilize pwodui wellness yo. Ou p ap regrèt zanmi m. Pou m kòmanse, m ap kòmanse avèk kolajèn ki an, Mwen te fè video avèl deja men map reprezante w li ankò ok sa se kolajèn ki ou wè kolajèn ki a li bon pou ou menm lè w al gade kisa ki ladann poukisa l bon wap wè l bon pou zong w lap bon pou jenou w lap bon pou ou menm kòmsi ki ap fè kò w bèl wap wè nan kolajèn ki an premye sa yo mete dèyè l yap mete w beauty forma Dordy Beauty, yo wè ou menm kap prepare kò ou, ou menm kap prepare sante ou, pou prepare kò ou se pa paske wap pede pase tout pwodwi sou kò non pral baw yon kò bèl, fò prepare anndanw dabò pou anndanw bay deyò ok. Ebyen, sa, se kle a. Ou menm ki gen zong ou tout lajounen ou wè yon ti bagay blanch la nan ou di se kado, se pa kado li ye zanmi m. Ou menm ki gen zong ou tout lajounen ki sèch, ou wè vire tounen l ap kase, itilize kolajèn ki an. Ou menm ki gen pwoblèm tout lajounen w ap plenyen ba w jenou fè mal, o, sa ap ede w ti cheri. Kolajèn ki an, se yon kle li ye. Dezyèman, nou pral pran Total Green. Total Green nan, m pa genyen l an grand kantite. Yo ka voye l sou fòm sa a, sou fòm nan yon bwat. Men mwen menm se sou fòm sa a mwen genyen l lan. Pa gen pwoblèm, se toujou menm nan. Total green nan li gen tout fwi ladann, li gen tout vegetable ladann. Ou menm ki pa pede manje fèy, ki pa pede manje fwi, ou manje nenpòt kòman, mete sa lakay ou pou w ka kore sa w ap manje. W ap sòti ale nan travay, Ou gen yon bidon dlo, ou gen yon gode ki bouche, li tou gen dlo w, ou annik koupe tèt sa, ou mete l ladann. Ou souke l, ou bwè l. Twazyèmman, mwen pral ba ou Monét Energy. Nan Monet Energy ou wè aktif. E nou menm ki gason kap pale kap di madam eske ou pa gen pwodwi pou andirans pran sa zanmim. Ou wè sa Monet Energy lap mete w dyanm. Ou pa bezwen al prepare, al bay, pran ti bwa tranpe, ti sesi tranpe, viagra non. Pran sa, l ap ede w. Sa kenbe w aktif. Si ou pa janm prepare kò w, kòman demen si Dye vle lè w kouche bò kot madanm nan pou madanm nan pa kipe w? Ya, fòk li kipe w. No. Mwen menm mwen vin di w pran sa. Ou wè Monét Energy lè w pran l gade ou santi se ou santi ou gen. Donk pa neglije bwè Monét Energy zanmi m. Lè w bwè l w ap santi ou gon enèji, ou gon pwisans ki rantre sou ou, ou gon fòs ki rantre sou ou. Ok. Katriyèm nan Mwen pral ba ou sa. Slip jobs. Ou wè slip jobs lan? Sa pa rete avèk dòmi. Li pa rete avèk dòmi. Ou menm k ap travay, ou pa gen tan pou dòmi. Ou wè lè w ap travay, lè w ap travay, Domi ou pa long. Zanmim pran sa. Lè w leve li pap kraze kò w. Ou wè lè w leve nan domi ou leve nòmal san l pa kraze kò w. Tandi ke lè w pran yon ti Kòman? Ti polis, ti po kat, lè w leve ou bezwen yon plat manje pou w manje. Ou bezwen yon gwo po ji pou w bwè. Ou wè sa? Lè w bwè l, ou leve, ou leve, gade ooh! Ou leve djanm. Ou konnen lè yo di w, dòmi ti bebe, si w poko gen timoun, ou wè dòmi ti bebe, ti bebe a ka ap jwe avè w kounye a la a. L ap ponpe ansanm avè w wi. Ou pa konn ki lè l dòmi. Ou menm kè w ka sote, ou pa konn ki lè l dòmi. Dòmi gentan pran l, anben se menm jan sa a. Ou wè lè w pran yon goute ou mete l anba lang ou, se gade w gade w wè mari w wè w dòmi, mari w pa konn ki lè w dòmi. Se gade l ou gade w wè madanm ou wè w dòmi, pa konn ki lè w dòmi. Sa a ou wè la a.

Lè tout sa w manje ou pa fè dijesyon rapid, li ede w ale a la sèl. Li ede w ou menm ki gen pwoblèm konstipasyon. Chak jou l leve l ap manje l ap bwè, li pa ale nan twalèt souvan. Tandike doktè di w fò w ale nan twalèt chak jou. Moun nan mèt bwè kantite dlo l bwè men Li fò difisil pou l ale nan alasèl chak jou. Donk, lè w pran Moned Balance, li ede w ale alasèl. Li ede w fè dijestyon byen. Donk, sa se 5 pwodui wèlnès yo. Gen yon sizyèm k ap vini men konpayi an poko mete l deyò pou ou menm ki gen pwoblèm brenn. Donk, Zanmim, ou menm, ki santi, ou gen youn nan pwoblèm sa yo, esesi pwodwi wèlnès yo ou ka, konsome yo. Mwen menm mwen konsome tout sa w wè la, sèlman, se sèl, mone de balens lan, paske, mwen konnen, mwen pa gen, pwoblèm konstipasyon, donk mwen poko prann. Donk, mwen map asire kan menm mete la, jis poum, fò, fò ka, pwodwi sa yo fò, fò gen yo lakay ou, ou konprann? Donk, Ou menm ki tap gade video sa Kounya map tann ou nan bone Ekrim anba video a pou fèm konnen ou vle antre nan bone Bone tap tann ou pou antre nan biznis paw la Bone tap tann ou pou vin fè kòb nan biznis paw la On gran biznis konsa ou paka kitem ap pede pale pale pale pale Vin jwenn nou Vin jwenn nou nou pap regrèt A chak video mwen toujou di nou pap regrèt nou pap regrèt Zanmi ou menm ki tap gade video sa Patajel ba on zanmiw Zanmi w lan gen pwoblèm po. Zanmi w lan gen pwoblèm konstipasyon. Zanmi w lan gen pwoblèm enèji. Mesye yo bezwen enèji. Pa al bwè sa nou pa dwe bwè. Bwè pwodui wellness yo. Donk ou menm ki t ap gade videyo sa, bay videyo sa yon like. N a wè pou yon lòt videyo parèy. Bye!